Mezanmi map di nou bonswa aprè midi a anbann kaporal lap ya fon ti pale avè nou pèp matisan pèp fontamara pèp kafou pèp ti bwa mezanmi anbann mande nou gran gran gran espri eskiz se pa pale m ta vin pale non men sak fè m oblije fon ti odyo ankò m te fon odyo deja maten an m delagel yè m delagel men m oblije fon ti odyo. Paske mwen menm, pou m di nou e pa alèz m alèz. Mwen menm, m koube m byen ba, m vin soti m anprann m fè lach. M fè lach, m pa ka goumen m fè lach. M fè lach poutèt pou popilasyon Matisan, Fontamara, Tibwa, Kafou, Jeremi, tout moun ou anprann ki nan Sid la. Sitou mwen, m se nèg Sid. Mwen vin mande yon ti chans pou popilasyon an. M vin mandew anprann, Christa pa anprann, ann jwenn a nèg jenèf yo poun fè yon dyalòg poun fè open poun wè sin ka fè pèp pèp la tounen lakay li mezanmi dòmi maron pa dous non mezanmi dòmi kay moun pa dous non anprann dòmi nan lari pa dous non moun yo gen kay yo mezanmi ann fon chans ann pon chans ann fon dyalòg poun wè konprann kòman anprann nou ka remanye Bagay yo pou n fè moun yo tounen lakay yo. Goumen an pa gen fawouch ladann Christa non li pa rete konprann fè ti grenn bal konprann fè konprann teyat fè sesi fè lòt bon nou pa lan teyat la a pa gen teyat ladann la a e goumen l ye e ou wè e goumen l ye on goumen rete on goumen se sak fè m konn tande moun levanjil yo chante yon mizik m tèlman renmen ki di yon konba rete on konba sa a m renmen l anpil son konprann son mizik levanjil m renmen anpil yon konba rete on konba si w ap goumen w goumen si w p ap goumen. Se yon solisyon nou ka chache pou popilasyon an, an chache yon solisyon pou popilasyon an, paske Christian yo di e sosyal wap fè. Tout moun nan peyi a konnen e sosyal wap fè. Tout sa k bon yo, e pou ou yo ye. Tout sa k pa bon yo, se pou gran avin. Men jounen jodi a, tout sa k pa bon e pou gran avin nou pa gen pwoblèm, tout sa k pa bon e vilaj nou pa gen pwoblèm. Se gran ravin ki touye moun, pa gen pwoblèm. Se gran ravin ki fè kidnapin, pa gen pwoblèm. Se vilaj ki fè l tou, pa gen pwoblèm. Tout sa w anprann, nou ban nou, anprann, pa gen pwoblèm paske ou menm, plis lè w ap fè politik, anprann ou lonlin. Ki nòmal pou ou. Nou pa gen pwoblèm ansanm avè w. Nou te jis rilaks ansanm avè w. Men jounen jodi a la a, si w vin chwazi pou w pran kòb pou w leve yon goumen, nou fè tout dyalòg sa a ansanm avè w. E m asepte dyalòg. M bay moun respè. E nan dyalòg tou, te ka akòz mwen viktim tou. Paske m pa t janm konn sa k t ap fèt la. M te yon ti jan sispèk, men m pa t konn sa k t ap fèt la. lèm vin jwenn bon vrèman verite a menn m wè w mechan anpil ou mechan anpil anfen tou le ka krisla ou pa mechan ankò e bon moun ou ye mande padon vava cheri mande padon mande padon m pa santi fòs mwen m paka goumen ankò menm jis mande padon menn pou popilasyon pou popilasyon an menn kap mal kap mal viv konprann jis mwen menm ki wè jounen jodi a m pa bezyen konprann m pa bezyen di konprann okenn al met baz mwen ni nan 1 al met baz mwen ni nan 7. Al met baz lan li nan lan 23 Al met baz lan ou pran nan kenn kote Jous jounen jodia ann fè yon grenn bagay pou n wè kòman nou ka fè popilasyon an tounen lakay li Reflechi byen rapid Krisla pou n wè sa n ka fè a ekip la Paske ou konprann jounen jodia popilasyon k ap dòmi deyò pa pa bon pou nou Yo pa lan avantay nou Paske nou s on pè de fami Ou gen madanm Krisla ou gen pitit Ti lapli gen madanm tou l gen pitit tou e nou tou le 2 nou son pè de fami mwen menm gen dwa chwazi renmen moun ou menm gen dwa pa chwazi ou gen dwa chwazi pa renmen moun pa gen pwoblèm paske tout moun ka pran pozisyon yo yon moun mwen de tout moun wè m ap goumen ni moun mezanmi tout moun wè m ap goumen tout dyòl zanmi Christa sou mwen nou wè m kanpe m goumen nou pa fouti di yon prann nèg ti lapli fè yon viktim yo touye yon inosan. Nou ka di nèg sa a vre, nou ka di nèg ti lapli fè dechoukay. E sa k fè yon bann moun vin voun wè mwen depi maten, m ap fè yon batay ki twòp pou mwen, m ap vire lan 17, m ap vire lan, m ap vire lan 15, m ap vire lan 7 pou m ap veye moun k ap fè dechoukay men m pale, m pale, m pale twòp. Sa vle di ke ou konprann si pat gen goumen lè m ap reflechi. E m pa ka konprann pa yon moun kòm si konprann ki renmen fè yon moun yon bagay bagay ki mal ou nan konprann lè m rive lon pwen m ap pale konsa m wè l vin pa bon pou mwen sa vle di ki konprann jounen jodi a la si m pa chache si nou pa vle fè yon pou nou pa chache yon solisyon pou popilasyon an kounye a lè moun mati sa ap tounen lakay lè moun sa yo ap tounen yo pap jwenn anyen lakay yo menm li pap li pa bon lè konsa l pa li pa bon pou mwen lè a tout moun ap konnen konprann se espre ti lapli fè konprann li fè moun yo fè dechoukay e pa vre paske depi gon goumen Lan goumen nèg la li menm epou sa lal goumen lèl mouri li mouri nèt menm pap janm gen problèm tou non ou konprann sim wè nèg la fon bagay si yon nèg la reprann pandan lan goumen.